pandan ke nou t ap dòmi an, li te kanpe bò kote nou avèk lame zanj li yo, ki te soti nan syèl la, ki te pwoteje nou, ki te rachte nou nan tout malè yo, nan tout aksidan yo. Maten an nou pran anpil swen avèk anpil plezi pou nou di li mèsi poutèt sa, e n ap mande li pou li kapab akonpanye nou kèlkeswa nan tout demach avèk nan tout aktivite, ke nou va genyen pou nou antreprann pandan souf de vi a egziste nan kò fizik sa a. N ap pwofite di li mèsi poutèt sa. An nou mande li pou li pa janm retire Sentespri l nan fon kè nou, afenke pou nou kapab byen kondui, byen gide e byen pwoteje jiskaske li va soti nan syèl la avèk rekonpans l ap pote pou moun ki te fè sa l mande yo, lòske li va vini pou l kapab ban nou pa nou an. ki se kouwòn de lavi etènèl. Maten an nou fè yon lekti pou konsèy di jou a avèk panse di maten an. N ap fè lekti sa nan Apokalips chapit 22. N ap li vèsè 7 la, Apokalips 22, vèsè 7. N ap fè li nan pati kreyòl la pou tout moun kapab tande li e eseye byen konprann li. Prete nou atansyon e li ansanm avèk nou silvouplè nan moman sa a. Nou pati konsa. Apokalips 22, vèsè 7, Jezi di yo, Koute! M ap vini talè konsa. Benediksyon pou moun ki koute pawòl Bondye ki nan liv sa. Parole du Seigneur, Pensée du jour, Conseil du matin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, eh, Jésus-Christ nan parcours li sur la terre, li te anonse nou la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jezi Kris nan ansèyman li t ap fè pandan ke li te sou tè a, li te anonse la bòn nouvèl di wayòm de Dye ki gen pou l vini talè konsa. Jezi Kris te finalman monte nan syèl la, li ale nan plas kote ke li te soti a. E nou p ap janm bliye di ou, e. Lòske nou li nan I Jan chapit 14 padon padon ekskize Jan chapit 14 vèsè premye a kontinye li lòske l te gen pou l te ale li te di disip li yo li prale e lè a rive pou li ale anlè lakay Bondye ki anwo nan syèl la. Gen anpil bèl bagay. Gen anpil kote pou moun rete. L ap monte, li pral prepare yon wayòm. Li pral prepare yon gouvènman. E li di, si se pa t verite, li pa t ap di yo sa. Maten an, e pawòl sa yo li te pale avèk disip yo, moun sa yo devanse nou deja. Maten an, se avèk nou li pale. Nou konnen, Bib la ekri yon sèl fwa pou tout moun, kèlkeswa lè ou va fèt la. Se poutèt sa maten an nou di w, se avèk nou Jezi Kris ap pale, li te pale, li pale, l ap toujou pale, jiska lafen de tout choz. Li di yo, Pa kite anyen nan mond sa a boulvèse lespri yo, pa kite okenn bagay nan sa n wè ki sou tè sa a toumante lespri nou, sa vle di, pou l fè nou pa sèvi Bondye, pou l fè nou pa rete lakay Bondye, pou l fè nou pa rete anba pouvwa Bondye a. Lòske nou li maten an nan Apokalips chapit 22 vèsè 7, Jezi Kris di nou tande sa byen, talè konsa li prèske rive. Li di, lòske Bondye di benediksyon, Nou pa pale ou maten an de byen materyèl, de bagay kap pase yo. Paske ilistrasyon an fèt nan nou fèl pou ou etalaj la nan Jan chapit 14 vèsè premye. Li di benediksyon pou moun ki koute pawòl Bondye ki nan liv sa. Pawòl Bondye nou konnen se Bondye li ye. Pawòl Bondye Se li menm ki verite ki bay lavi a. Pawòl Bondye se li menm antanke yon lespri ki te soti nan syèl la, ki te vin pran nesans nan vant fi ki te rele Mari a, ki te fè yon moun tankou tout moun. E la Bib di nou, se li menm ki Bondye tout bon an, Bondye ki pap janm mouri an, Bondye ki kreye syèl la, Bondye ki kreye tè a, Bondye ki kreye nou mete sou tè sa a, Bondye ki te fè yo tiye l, e li te di nenpòt moun nan nou ki mete konfyans nou nan li pap pèdi nan dènye jou a, e l ap gen lavi pou toutan an. Paske, li monte nan syèl l al te di disip yo, l al prepare yon wayòm, l al prepare yon gouvènman, l al prepare yon nouvo syèl, l al prepare yon nouvèl tè. L al prepare yon nouvèl Jerizalèm e li sètifye nou avèk sètitid. Li di, Si se pa t verite, li pa t ap di nou sa. Nou konnen Bondye pa janm bay manti, paske Bondye gen yon non ki pwòp a li menm lòske li di li rele Dye de verite. Dye de verite paske sou okenn fòm, okenn manyè, li pa bay manti. Li pa janm bay manti. Li di yo si se pa t verite, li pa t ap di yo sa. Li sètifye yo. Lòske Li fin prepare Wayòm sa a, lòske Li fin prepare gouvènman sa a, L ap desann avèk gouvènman sa a, tou nèf, tou bèl, tou abiye, san manke anyen. E Li di L ap pran tout moun ki te koute pawòl Bondye ki nan liv sa a, e L ap fè yo chita bò kote L. sou fòtèy la o syèkle dè syèkle. Pa bliye ke lòske nou li Matye 28, vèsè 19, vèsè 20, pandan ke l te voye disip li yo ale fè, e ale fè disip pou li nan tout nasyon yo, li te di se pou yo batize yo nan non Papa a, avèk Pitit la, avèk Lespri Sen an. E li di lòske yo fin batize moun sa yo ki va aksepte lapawòl de Dye, Se pou yo mete yo chita, pou yo aprann yo, pou yo obsève, sa vle di, pou yo fè tout sa disip yo te konn fè a. E li sètifye avèk sètitid, si nou fè sa m mande nou fè yo, m ap akonpanye nou tou lè jou jiska lafen de tout choz. Sa vle di, jiskaske Kris va soti nan syèl la avèk gouvènman k ap la pou toutan. Pa bliye ke li di lòske l fin prepare wayòm sa a, Lòske li fin prepare gouvènman sa a, l ap desann avè l tou nèf, tou bèl, tou abiye. L ap pran tout moun ki te rete fidèl yo, l ap fè yo chita bò kote l sou fòtèy sa a osyèkle dè syèkle, dapre sa nou li nan Apokalips chapit 3, le vèsè 21. Bondye beni w maten an. Bondye beni w chè zami. Bondye beni w frè mwen. Bondye beni w sè mwen.

e votre travail ne sera pas vain Bondye ap ban nou rekonpans paske li di nou maten an koute byen talè konsa li pral parèt pa bliye ke loske nou li Apocalypse chapitre 3 le verset 11 li di je viens bientôt kenbe fèm sa ou gen nan menw lan pou pèsòn pa pran kouwòn map pote pou ou loske mwen va vini maten an se yon gran jwa avèk yon gran plezi pou nou

A o syèkle dè syèkle. Mateyò, tande! Wayòm Bondye prèske rive sou tè a. Prepare w pou w rantre nan wayòm sa a. Paske, si w pa reziste avèk Satan Ledyab, si w koute e pa, si w kite pawòl Bondye evade lespri w, si w kite bagay sa yo k ap pase a boulvèse lespri w, si w ap panse ak bagay ki gen pou disparèt yo,

Avèk le gran konsolatè dè aflije, e li di konsa, moun sa yo pral rejenere yo avèk Senyè a dan le bonè san fen. Glwa pou Bondye maten an, gade moun ki bò kote w la, gade moun ou rankontre a, gade moun ki sou wout ou a, gade moun ki sou chemen w lan, di l konsa, Jezi Kris preske vini avèk wayòm ke l monte al prepare a. Rete lakay Bondye, tande pawòl Bondye, mete pawòl Bondye an aplikasyon. Lòske Senyè a va sòti nan syèl la, pou l kapab pran w avèk li pou al rejenere w nan le bonè san fen. Di glwa pou Bondye maten an, paske l di benediksyon pou moun ki koute pawòl Bondye ki ekri nan liv sa a, sa vle di, moun ki koute pawòl Bondye ki ekri nan bib sa a ki nan men w lan. Men, sa sa vle di koute, se. Li Pawòl la, konprann Pawòl la e fè sa Pawòl la mande, mete l ann aplikasyon. Paske pa gen lòt mwayen ankò pou rantre nan wayòm sa a. Pa gen lòt fason ankò pou rantre nan gouvènman k ap la pou tout tan. Se sèlman aksepte Jezi Kris pandan souf de vi a egziste nan kò fizik sa a pou w kapab rantre pou al rejenere w avèk Senyè a o syèkle dè syèkle. Mezanmi, Jezi Kris se yon Lespri li ye, pa bliye ke Li te desann antanke lespri soti nan syèl la. Li antre nan vant fi ki te rele Mari. Mari a, li fè yon moun tankou tout moun. Se lespri sa a ki te e, fè yon kò, li te pran chè nan chè, li te fè yo tiye l. Lòske e, kò sa a te fin mouri, li te monte, li te ale nan, nan, nan, nan syèl la. Men. Pa bliye ke li te di Jezi, li te di disip li yo, M prale, men m ap toujou la avèk nou. Lespri Bondye toujou la an tout tan, an tout lye, tout kote, paske li rele omniprezan. Lòske li di omniprezan, paske pa gen yon kote li pa ye. Lespri sa, se li menm k ap pwopaje sou tout latè. Nou envite w maten an. Ou menm ki lakay Bondye, kenbe Lespri Bondye nan fon kè ou. Mande Bondye pou l pa janm retire Sentespri a nan fon kè ou, afenke pou kapab byen kondui, byen gide, e byen pwoteje, lòske Senyè a va vini talè konsa ki pa lwen vini an, pou l kapab di ou, Rete lakay Bondye, rantre lakay Bondye. Ilèvre ke nou pa konnen nan konbyen tan ankò ke nou va wè Wa dè Wa nou an, men nou konnen yon sèl bagay, l ap espere nou lòtbò, lòske li va parèt. Nou pap tankou yon etranje. Kote blakawout pral fini. Kidnapil pral fini. Jalouzi pral fini. Pale mal pral fini. Ipokrit pral fini. E laglwa Bondye va domine. E laglwa li va anvayi nanm nou osyèkle dè syèkle. Maten an, nou pwofite moman sa a. Nou pwofite okazyon sa a. Poun di ou Bondye beni ou. Poun di ou kenbe pawòl Bondye. Paske li di, Benediksyon pou moun ki kenbe pawòl Bondye nan fon kè yo, k ap repase yo nan tèt, repase l nan tèt yo, lajounen kou nannuit. Labib la nou di, N ap tankou yon pyebwa ki plante bò yon kanal dlo, ki fleri lè sezon l rive, fèy li yo pa janm fennen, e tout sa l fè toujou soti byen. Jezi Kris di konsa, si nou rete lakay li, Si nou tande pawòl li, si nou koute pawòl li, si nou fè sa l mande, l ap akonpanye nou tou lè jou jiska lafen de tout choz, sa vle di jiskaske li va soti nan syèl la. Lè l, lòske l di benediksyon Bondye, sa vle di benediksyon syèl la, wayòm syèl la, gouvènman k ap la pou toutan an, gouvènman k pa lwen vini an, ki prèske vin etabli sou tè, sou tè a. Byeneme, konsolasyon, zanmi m yo!

Sa se yon kado li bay tout moun ki aksepte Jezi Kris pou sovè yo glwa a Dye! Glwa pou Bondye! Glwa pou Bondye! Maten nou di beni swa seli ki vyen o non di Seyè e nou di beni swa le woje de mon sali! Glwa pou Bondye! Vin jwenn Jezi maten an! Vin jwenn Bondye maten an! Lap rele w!

Maten an, kèlkeswa kote ou ye, Jezi Kris voye envite w nan wayòm k ap la pou toutan. Jezi Kris voye envite w lide w vin enskri non w nan destinasyon moun ki gen non yo ekri nan pla men Bondye a pou l kapab sove w nan dènye jou a. Ki gran jou, jou sa va ye, jou sa ki va vini an, lòske Jezi Kris va sòti nan syèl la avèk gouvènman sa a ke l monte al prepare a, ke ou va parèt devan ni. Ou ap gen yon kò, yon kò pur, yon ansent ki ranpli avèk Sentespri de Dye, e ou ap rantre nan glwa sa a, nan bonè sa a, pou al rejenere ou avèk Senyè a o syèkle dè syèkle. Maten an, nou pa di ou si ou vin jwenn Jezi Kris, ou p ap fatige.

Li pa lontan vini talè konsa. Mete konfyans ou nan Bondye lòske l va vini an pou l kapab pran w avèk li pou l fè w chita bò kote l sou fotèy la o syèkle dè syèkle. Amèn, amèn, amèn e amèn ankò.